Madam mesye bonjour bonsoir gwo detay nou pote ba ou nap envite w rete konekte ou pral jwenn enfòmasyon an ebyen jodi an ki se samdi 19 avril 2025 operasyon mennen nan kapital lan lapolis nasyonal dayiti atravè divès inite espesyalize anndan pnh lan debake anba lavil anpil kout bal tire madam mesye plizyè blende enstale yo nan tèt delma. pou kapab vrèman idantifye kisa kap vini nan Dèlma 4, Dèlma 6. Lòt enfòmasyon nou pote pou madam mesye nan Okay, nou tout konnen popilasyon an ki an gad fas avèk rimè ki tap sikile, ebyen genyen plizyè jenn gason madam mesye ki yo menm ta tonbe. Eske se bandi ke yo ye oubyen se bandi ki touye yo? Imaj yo katastwofik, nou pap kapab postel pou ou sou ekran. Nap antre dirèk nan komin Kenskòf madam mesye, Enfòmasyon kap sikile fè konnen ke bandi yo yo menm yo sèmante ke yap pran totalman komin nan avan mwa davril sa fini. Donk popilasyon ki nan Kenskòf kontinye ap kouri kite lakay yo depi plizyè jou. Nap envite w rete konekte, rete branche pou kapab tande enfòmasyon yo paske leta ayisyen oubyen otorite swadizan ke nou gen nan peyi an yo menm yo rete soud avèk bèbè. Nan dosye sa, se kòmsi yo pa tande kri pèp lan epi yo menm yo pa di anyen sou sa k ap pase a. Ann tande detay madam mesye, ann tande kèk lòt enfòmasyon. Jodi a se vandredi sen, ebyen pandan ke n ap pale de vandredi sen an, ebyen n konnen ke genyen divès aktivite ebyen ki ap fèt kote ke moun legliz yo menm yo ap pran chemen ebyen pou y al legliz epi moun ki yo menm yo nan zafè vodou, moun nan rara ebyen n konnen ke gen anpil aktivite rara o nivo de Latibonit. Enfòmasyon ki ap domine aktyalite a, ebyen selon jounalis Jacqueline Charles, ebyen nan yon atik eksklizif ki pibliye pa Miami Heralt, kote ke l di gang ayisyen yo pral ofisyèlman dezinye kòm teyoris etranje pa otorite amerikèn yo. Lòt enfòmasyon ki ap domine aktyalite a, ebyen n konnen ke genyen yon bato ki entèsepte epi yo te piye pa nèg ame yo e ki yo menm ki te arive piye l. Vwala, enfòmasyon sa yo ak divès lòt ap fè la une de l'actualité. Yon lòt fwa ankò, bonswa Salomon, bonswa Leonel. Bonswa Jimmy, bonswa Pradel, n ap salye tout entènot Moun Afè Bon TV, n ap salye tout Ayisyen k ap koute nou atravè mond lan. Nou trè kontan pou nou antre lakay ou jodi vandredi 18 avril 2025 an, bonswa Lionel. Voilà guys an nou kòmanse dirèkteman e pa bliye Pradel egalman gen anpil aktyalite kap pase nan peyi Kenya nan kesyon trafik dògàn kanmenm. Wi yon lòt fwa ankò nou salye tout zanmi yo son plezi ebyen pou nou nou kapab enfòmasyon enfòmasyon ki sanse ap domine aktyalite a ebyen nou prale dirèkteman nan peyi Kenya piske nou konnen ke Kenyan yo se yo menm ki responsab sekirite o nivo de peyi Dayiti, ebyen kote ke se yo menm ki an chèf, ebyen nap di ke genyen enfòmasyon ki soti daprè RFI, ebyen Kenya gen yon lopital nan lwès peyi Kenya yo akize yo de trafik dògàn, ebyen kote ke genyen anpil moun ki yo menm ki di ke lopital sa se sa yo fè, ebyen esak vè mèt yo gen anpil ayisyen ki mande sa kap pase la nan peyi Dayiti paske nou wè Jodi a, gen yon pakèt bann moun ki ap pèdi fanmi yo, yo pa janm jwenn yo, ebyen genyen e tout kote w pase, se prèske ebyen nan peyi a kote ke y ap pè fanmi yo, piske n konnen ke onivo de trafik ògàn sa li menm gen anpil lòt gwo otorite w ta site ki nan trafik sa, piske e Kenya se li menm ki se youn nan peyi ki sanse responsab onivo de sekirite nan peyi Dayiti. Gen anpil ayisyen ki kòmanse ap gen kè sote ebyen apre lè yo fin tande nouvèl sa e Jimmy e Leonel Salomon nan peyi Kenya yon lopital nan lwès peyi a yo akize yo de trafik dògàn e Jimmy. Wi e an menm tan an tou medam mesye nou kapab di depi kèk jou depi kèk tan la depi kèk mwa e nou. pa ka akize dirèkteman men senpleman nou wè kesyon trafik dògàn nan an Ayiti depi lè mesye sa yo vini e ann di depi kèk tan avan menm e gen anpil anpil ka gen anpil moun k ap disparèt anndan peyi an e nan kesyon e e ki viktim de kesyon trafik dògàn m pa ka lonje dwèt sou yo dirèkteman men pa aza nou twouve sa trè trè dwòl pou ke yo akize dirèkteman yon lopital nan peyi Kenya nan kesyon trafik dògàn Epi nou wè vanpi sa yo, nou wè drakila sa yo, sousè de san sa yo, yo vin nan peyi pa nou an. Donk, sa vle di kwa? Ou menm, veye pitit ou. Veye, medam, mesye, veye, paske bagay yo la, li klè. Li klè. Wi, e, mesye.
Wi, e nou prale dèk. E, Pradèl, e nou kapab di ankò yon fwa, e nou tande sa k ap pase, e, ann Afrik, e se toujou konsa di. An 2004, nou sonje minis Avina. Keson kidnapin nan enben se avek minista li pral komanse fè e tout e sa li tap fè andan peyi a. Jodi a depi arive Kenya andan peyi a nou wè gon keson trafik dwògaj. Nou wè gang yo pa pase vek kidnapin ankò se e moun kap disparèt andan peyi a. Moun kap disparèt yo pa janm jwenn tras yo gen de moun yo pwopòz pran pwetèks yap pale avek paran yo pou yo pran pwetèks se viv ansanm ki pran yo epito se pa vre men la ankò e m panse ke E otorite yo, e mwen menm panse e Jimmy, e gon bagay ki pase nan semèn nan, m vin konprann e sa kap fèt yo la. Kòman w konprann dcpj, e se menm bagay David Dorcas la wi, dcpj gen yon non òm dafè nan men l ki nan, ki te bay e Jeff Canaron yon blende. Li fè yon rapò, li pa met non òm dafè a. Komsi jodi a la tout nèg k ap fè trafik dògàn yo, komsi se yon bagay nòmal. Enben nou wè Moise Josué vin nan yon minis agrikilti, men gen yon bagay zangi yo di yo mesye yo tou pwofite nan bagay trafik dògàn, kilè sa gen yon ti avyon ki tonbe nan depatman nan Miyagwàn m kwè nan depatman Sid la, enben yo di w se moun sa yo se nan lè yo vin gade yo yo te nan trafik dògàn wi, moun sa yo te nan trafik dògàn e moun ki te arive te mouri. Sa vle di jodi a la gen yon kesyon e moun. ki anndan leta, nèg nan sektè prive, moun, gang, gang viv ansanm, yo tout yo enplike yo, kounye a la ou tande se lakay Kenya. Kounye a ou pa janm konnen ki rezon fè Kenya, yo menm yo pa sou kesyon operasyon, paske sa k ap fèt la pa nan enterè yo, yo menm, ou tande lakay Kenya, e men gen kesyon trafik dòg. M panse pèp ayisyen an, pandan ke n ap leve pou nou kraze sistèm nan, ann tou leve pou nou mande, e men voye, e men. Kenya alè paske pral itil ou on mèd andan peyi a la ankò Dimy panse ke efò pèp ayisyen trè veyatif e pa rapò avèk kesyon trafik dòg a nan moun kap disparèt se chak jou moun ap mete foto moun sou rezo a yo pa wè entèl yo pa wè entèl e poutan gen nèg ki andan leta nèg ki nan sektè prive poukwa pa e ou pa janm konnen si nèg sa pa enplike tou nan kesyon disparèt moun andan peyi a brother. Wi nou prale dirèkteman ebyen e an atandan ke Leonel li menm li gen reyaksyon pa li ebyen ann ale nan enfòmasyon e ki sanse ap domine aktyalite a ebyen nou konnen ke se e yon dosye se yon nouvèl ki sanse parèt la ebyen daprè ebyen yon jounalis nan Miami Herald ebyen kote ke yo fè konprann yap voye nèg viv ansanm yo nan prizon El Salvador, ebyen kounye a, ebyen lè yo kenbe yo, Etazini atravè Depatman Deta li dezinye gwoup gang Viv Ansanm yo kòm yon òganizasyon teworis, ebyen sa ki louvri pòt pou pran gwo mezi kont gang sa yo ak moun kap sipòte yo. Etazini, ebyen di depi yo kenbe Neg sa yo yap voye yo direkteman nan prizon se kot ebyen se nan peyi el salvador ebyen antouka ke yo kouri ebyen vin chache ebyen pitit yo avan yo fin touye ebyen pep ayisyen an ebyen nou konnen ke se atravè ebyen depatman deta kote ke yo pale de manb viv ansanm byento deklare teworis pa les etazini ebyen anprizonman ebyen ki kote yo anvizaje yo se direkteman o nivo de. Salvador se la yo di ke yo pral mete yo. Ebyen nap bouke. Nan menm kad dosye sa toujou selon jounalis Jacqueline Charles nan yon atik eksklizif ki pibliye pa Le Miami Herald ebyen gang ayisyen yo pral ofisyèlman dezigne kòm teworis etranje ebyen pa otorite amerikèn yo.

on mezi atandi e reklame depi lontan pa anpil aktè ayisyen ebyen o nivo de la dyaspora ebyen on dosye ke nou menm nou ap swiv pou n konnen paske n konnen ebyen o nivo de mesye sa yo kote ke etazini kanada lafrans te gen sanksyon ke yo te fè soti ebyen sanksyon sa yo se non moun yo ki te soti Ebyen nan sanksyon an pa janm gen anyen, nèg yo ap fè kòb yo, ebyen jiskaske ou wè ebyen se dènyèman la yo aresi mete lapat sou ebyen Profane Victor kote ke nou konnen ke te gen anpil sanksyon ki te pran e kont li menm epi apre sa w tande anpil rapò ap sòti e kont yo e Salomon.
Bon e depi lè Trump monte a, premye bagay Trump te anonse li pral konbat teworis atravè mond lan. E l te menm di teworis ki lakay li e teworis e ki nan rejyon e teworis atravè lemond. E l te menm pale moun ki anba sanksyon yo e l te menm di sanksyon e loni e plizyè sanksyon tou Lèzetazini pral kòmanse atake yo. E men choz di, choz fèt, e men ou tande Marco Rubio anonse Yo pral gen de sanksyon ke yo pral pran. E sanksyon yo pa sanksyon Etazini nèg Biden yo tap fè oubyen e Kanada Trudeau tap fè tap jwe oubyen Loni tap ranse. Men sa l ye 1. Li tonsèman yo pral deklare nèg yo kòm teworis e dezyèm bagay moun kap finanse yo e moun kap sipòte yo e se la e jwèt la pral ma e jwèt la pral bèl e e e e pral bèl. Pa egzanp jodi a la on nèg pa egzanp ki gen bank an Ayiti. Lè w pran Kay Brown, lè w pran Sherif Abdallah ki sanksyone, pa gen nèg yo gen bank an Ayiti, men sa pa anpeche popilasyon kontinye alo kòb yo men kay moun sa yo. Enben nèg sa yo, mèt Sansò yo, enben ni Kay Brown, ni Sherif Abdallah, e ansanm de nèg ki nan sektè prive a, lè w pran Edouard Beauchamp e dòt ankò, non yo nan sanksyon, enben yo mèt tann, enben se prizon Salvadò. Mwen menm, e sa k ap fè kè Ayisyen kontan nèt, Se lè yap vin pran gang yo, men yap tou pran yo avèk politisyen yo, yap tou pran yo avèk nèg ki nan sektè ekonomik lan, e yon mwen menm, yon nan bagay pou Marco-Rubio konprann, moun yap, yo pral mete nan prizon Salvador yo, se de moun yo sanksyone, depi se moun ki sanksyone tankou lè Lambert, lè Youri. Konprann? Pou akonpanye yo avèk gang yo pou yal mete nan prizon Salvador. Mwen menm e la se se yon bòn nouvèl pou nou menm e sitou pou moun kap finanse gang. E la ankò se yon trè trè trè bòn nouvèl mwen menm m te dwe jodi a la yap pase vin pran yo la enben la paske jodi a la sou m pa ka viv m pa ka alèz se paske gang sa yo kontinye ap teworize moun. Wap tande komisè Muscadin tou la rete one gon gwo polisye.

moun k ap finanse gang yo. Salvador Dimy, ki bay rezilta sa l bay la, se yon aktè nan gang Asapat yo, yo te atake. Yo atake gang a vès yo. Yo atake nèg ki nan politik. Yo atake nèg ki nan sektè ekonomik. Yo mare yo, yo arete yo. Jodi a, kòman w fè konprann dcpj gen yon non òm dafè nan men l, li fè yon rapò, li di li mete yon òm dafè. Li pa mete non òm dafè a. E l konnen non òm dafè a. Jodi a, fò dcpj bay non. Kòm goumen dcpj ap goumen pou ede moun e jwenn e jistis e klèsi kèlke choz, yon òm dafè ki nan kidnaping ki nan tout vye bagay poko nan men òm dafè a, non l pa ka site nan yon rapò dcpj. Epi dcpj li menm yap pwoteje de nèg ki nan sektè ekonomik jodia la, mwen menm m panse ke rapò sa di men sa Jacqueline Charles di a, Si Marco Rubio serye, si Elena Santos Trump lan serye, mwen ta dwe, mwen ta dwe, mwen ta dwe pran tan, mwen ta dwe fè e le pito posib, e anvan mwa davril la fini la, rapid, menm kòmanse mare de nèg ki nan sektè ekonomik lan, depi w kòmanse mare Carl Brahon, Jerry Abdala, Edouard Baussan, e Bidjo, Mays, nèg tout nèg sa ki fèksyone yo, epi nèg ki nan politik yo, lè Lambert, Youri. Page Bataille Delva et d'autres encore e mare yo vin chèche yo la epi sa w tande a tou Jimmy lapè total bon wè se pou sa si ameriken te gen yon fòs nòmal pou yo vin mare nèg isi monchè mwen menm premye m wè wè m pa wè kont depi yo di mare pou mare vagabon sa yo isi premye moun k ap bat bwavo se mwen menm paske nou bouke avèk oligat ekonomik sa yo oligat ee konwonpi sa yo yo ye blakimen peyi a lè sa l ye la mwen menm m panse ke desizyon sa l t ap bon pou ayiti Nèg kap alimantè gang sa ap fè diaspora paka rantre lakay yo gade pèp sat anpil moun ka rantre lakay yo nap finanse gang epi jodia la men nan ki eta peyi a tonbe la olye poun te kreye lekòl olye poun te kreye inivèsite olye poun te kreye sant pwofesyonèl olye poun te kreye djòb andan peyi a se zam achte zam a 200 dola 300 dola 700 dola ameriken vin vann an ayiti a 5000 dola men fè jèn yo tonbe nan kidnapin kòmsi Ebyen li pa anyen pou nou. Ebyen jodi a la, ebyen Donald Trump, ebyen a travè Marco Rubio, ebyen selon Jacqueline Charles, ebyen nan jou kap vini la, nèg kap finanse gang yo, e gang yo osi, yo pral moute menm avyon, pral nan prizon Salvador, menm kote ak tout gwo dilè Venezyelyen e dot ankò. Mwen tande e Pradel gen anpil lòt nèg, pa sèlman pou Ayiti, men gen anpil lòt kote, men ka pa nou an li pi spesyal, paske nou pa kapab ankò avèk e sa kap fèt an Ayiti la.
Sa m kapab ajoute mwen menm, nou sonje kòman ke mwen mwen te trè antouzyasman e lè ke nou wè Salvadò t ap antre anndan peyi an pa rapò ak pa rapò ak fason ke yo chase gang lakay yo mwen menm m te trè kontan m te trè kontan nou te trè kontan nou panse gen yon bagay ki ta pral fèt nan wè nan dosye sa pou mwen menm. M vin tounen sentoma. Se lèm wè ma kwè. Se lèm wè ma kwè paske kòman ou vle arete bandi yo pou voye yo nan peyi Salvadò pandan pandan ke yo la. Yo la mesye sa yo mete avi de rechèch dèyè yo yo pa jann vin yo pa vin yo pa jann vin arete yo. Yo pa jann vin touye yo vrèman. Donk sibitman yo pral voye yo Salvadò. Sa vle di ke yo menm menm menm yap aksepte yo livre yo al Salvadò avèk yo? M pa kwè sa. M pa kwè sa. Pou mwen menm, se s on bagay yo ban nou pou fè kè n kontan. S on bagay yo ban nou pou fè divèsyon medam mesye paske pou mwen menm y ap eseye kenbe opinyon piblik la pou moutre w ke nèg CPT sa yo ap fè yon bagay kòm si yo gen apui kominote entènasyonal la avèk yo. Gade jan mwen menm pèsonèlman m te kontan lè yo t ap lage dwòn. Hein m te kontan nou te kontan men si yap vin arete nèg sa yo ke yo fèl poukisa yo oblije ap fè anons yo oblije ap fè yon pakèt bagay pou mwen menm se du nenpòte kwa e nou jwenn yon faz se lè n wè na kwè epi sensèman mwen menm m pral pi lwen lè yo mete mesye sa yo nan lis teworis e li pa fòseman yon bòn nouvèl pou ayiti paske aktyèlman nou wè sa kap pase nan peyi arab yo e gen anpil Gwoup yo mete nan lis teworis, men lè konsa, se pa senpleman ti gwoup la yo mete non. Depi w Arab ap pran avyon la kounya la, w ap wè sèvis entèlijans lan ap veye yo. Moun nan gentan pral nan twalèt medam mesye, sitou lè w se yon Arab. Y ap veye w kòmsi ou ta pral fè yon zak. Pandansetan, gen anpil Arab ki pa gen anyen avwa avèk bagay sa. Mwen pa ta vle. Etan done ke y ap mete Viv Ansanm nan lis teworis, pou yo fè menm bagay la avèk nou menm Ayisyen k pa gen anyen avwa ladan, li pa fòseman yon bon etikèt pou nou. Mwen toujou di nou sa, akoz de nèg gang sa yo, akoz de politisyen sa yo ki ap kraze peyi an, ebyen lè y ap pale mal, yo pale tout Ayisyen. Jodi a la ou tande Viv Ansanm se òganizasyon teworis, men yo p ap di Viv Ansanm, yo pral di w Ayiti Yo pral di w Ayiti gen yon lis, gen yon gwoup teyoris ladan. Donk, yo pa pral di w kiyès ki ladan, kiyès ki pa ladan, men yo di w Ayiti. Ok, yo di Ayiti. Lè n ap pran avyon, m pa ta renmen ke se menm bagay lan k rive Arab la, medam mesye, y ap fouye valiz li, fouye tout bagay. Nou menm tou, yo fouye tout moun wi, men, medam mesye, nou wè l ak zye nou. Lè s on Arab k ap pran avyon, mezanmi, pa rete anyen pou moun plonje. Tèlman moun yo pè. akoz ke yo kreye pè a. Mwen pa ta swete pou ke se menm bagay la ki rive avèk nou menm Ayisyen ki pa gen anyen avwa avèk dosye sa yo akoz de seri de gang, bandi kap fè vye zak. Men pou kesyon viv ansanm nan, lè m wè ma kwè paske m te di, yo te di pi rèd pou Salvadò. Yo te di ni yap vin avèk elikoptè, yap vin avèk dwòn, m se premye moun ki te kontan. Men pou kounya la, mwen rantre nan kad Sen Toma, lè nou wè, na kwè. Wi mesye. E Jimmy, li pa yon blag Pradel? Lè yap lè yap anonse e nèg ki nan sektè ekonomik, nèg kap finanse gang yo nan peyi a, fò map fò pou yo pa bliye gwoup sektè ekonomik ki te tiye Jovenel Moïse yo, se teworis yo ye tou. Fò map fò pou yo pa bliye lè yap pale de gang viv ansanm, fò pa bliye ansanm de moun ki te asasine Jovenel Moïse yo se teworis. Pa bliye non, mwen menm sa ap swete bagay la bagay la ale pli laj. Pou pa rete nan kad restren. Si nap mete nan lis teworis, fòn mete ansanm de nèg tankou Boulos e Dimitri Vorb. Fòn met nèg sa yo nan lis teworis la. Pa egzanp, nèg ki t asasinen prezidan Jovenel Moïse, jodi a la ki opouvwa tankou Ariel Henry kap flane Etazini. Fòn met yo nan lis teworis. Ale di, si nap fè yon lis teworis, o de ki vin nan. Ki asasin yon prezidan lakay ou? Ki anplwaye de mèsenè? Nèg sa se yon teworis ke li. Se ap fè le jou ke yap pran e yap aplike lwa sa, se pa bandi viv ansanm yo sèlman pou yo wè. Ansanm de nèg ki te nan e e finanse asasina prezidan Jovenel Moïse yo fò yo mete nan lis teworis e ansanm de nèg politik fò yo mete nan lis teworis paske yon prezidan pat ka asasine konsa san ke se pa teworis ou ak yon teworis ki te kapab elimine. Mwen m swete Keba ale pi laj pou l ede eklèsi asasina Prezidan Jovenel Moïse la, Bwade. Men jodi la, tout nèg CPT sa yo fòk yo ta mete yo sou lis lan paske nou konn trè byen medam mesye nou di l CPT a tout moun konnen trè byen se yo k ap alimante gang gon ekip òm dafè la an Ayiti k ap alimante gang fòk yo si vrèman yo t ap fè yon bagay fòk yo ta mete yo la Repiblik Dominikèn yon ekip swadizan òm dafè sa yo k ap voye zam ak minisyon an nan peyi an fòk yo ta mete yo ladan mezanmi mwen menm m pa kwè m pa kwè antouka ann swiv wi wi.
Wi nap avanse ebyen nan menm kad dosye sa ke nap pale w la ebyen Salomon ann ale o nivo de dcpj nan kad rapò ebyen ki fèt la ebyen Ayiti kriminalite ebyen non enpuisan òm dafè an koneksyon avèk de gang Hormis dans un rapport d'enquête de la DCPJ, ki se Direksyon Santral Polis Jidisyè. Ebyen Direksyon Santral Polis Jidisyè, DCPJ, yo refize relve non pwisan òm dafè sa yo ki itilize Magalie Habitant, ansyèn direktris SMCRS, pou negosye avèk gang ame yo nan peyi Dayiti. Li rekonèt ke li menm li souvan sèvi entèmedyè e sitou. kan kamyon bizismann yo yo entèsepte pa gwoup gang yo, Magalie Habitant toujou prezan. Rapò sa li rekòmande pouswit kont Habitant, ansyen depite Prophane Victor e plizyè lòt pou konplisite, asasina, anlèvman, ensandi kriminèl, detansyon ilegal zam, eksetera. Fè chokan, ebyen se tòm dafè, ebyen ou wè ou fè 1 veyikil blende de 250 mil dola o chèf de gang Jeff Golois Larose. Poukisa non li gade sekrè? Eske dcpj ap pwoteje on pati nan elit ekonomik yo? Lajistis ayisyèn, èske l vrèman pou tout moun? Ebyen, genyen Fondasyon Je Klere, yo salye rapò a epi yo mande ankèt la pou l kapab kontinye. Ebyen n ap di w ke nan menm kad e dosye sa a, kote ke genyen anpil non moun yo arive ebyen site ebyen nan menm dosye sa a, ebyen n ap di w o nivo de moun ki dezinye kòm konplis de Magalie Habitant, se ansyen depite

Nan menm kad dosye rapò sa, kòmanse genyen moun ki reyaji. Pa egzanp, tankou gen ansyen majistra ke non l site la, misye li menm li reyaji ebyen sou rapò sa. Ebyen majistra Delva, ebyen si n ta gade pou n wè Jimmy nan yon nòt ke li menm li arive fè sòti la, ebyen li di l etone ke yo mete non l nan rapò dcpj a. M panse ke Rolen Delva, ebyen se ansyen majistra e nou konnen ke li menm se Maisha ak Ti Rivyè, ansyen Maisha ak komin Ti Rivyè Latibonit, ebyen li menm li ta demanti enfòmasyon sa a paske li menm avèk Profane yo pa janm byen. Ebyen nan yon nòt ki sòti le 17 avril 2025 ki sòti nan Ti Rivyè de Latibonit, Lucien Rolin Delva, ansyen Maisha Ti Rivyè de Latibonit, alatansyon de redaksyon e yon près, AlterPresse, objè demand de dwa de repons swit a piblikasyon rapò de cpj ki mansyone non mwen. Medam e mesye, ebyen sa se lèt la k ap pale. Ebyen misye di l pèmèt e pou l kapab, an kalite de ansyen majistra eli nan Tiriyè de Latibonit, pou l adrese prezant lèt sa a pou l egzèse dwa de repons li swit avèk piblikasyon ebyen sou anpil platfòm nan yon atik ki fè eta de yon rapò de Direction Centrale de la Police Judiciaire, dcpj, kote non l site o kote de pèsòn sousone da e aksyon kriminèl ebyen li di ke li menm li eksprime e viv pwotestasyon l fas avèk enklizyon ke jij la li menm ki fè l soti kote ke se yon rapò ki pa fonde paske yo mete non l. Li di son bagay ki enjis e atantatwa a onè li ensi ka repitasyon l ke li menm li bati o kou de plis ke 3 deseni de sèvis piblik o sen de kominote a. Je di konsa ke, sa se Baissa kap pale, li pa gen oken lyen de kelke nati ke se swa avèk endividi sa yo e ke yo mete nan rapò a, Mesye Victor Prophane, Madam Magalie Habitant, Antan ke figi piblik ki respekte e cheri de popilasyon ki viv Latibonit la, li di l refize pou l a yon mete li asosye avèk dosye mesye sa yo. Eben, li menm, li di ke li pral solisite, eben, yon piblikasyon, eben, de dwa l. M panse ke se Lucien. Rolin Delva, ansyen majistrat rivyè Latibonit, ebyen majistra li menm li ta pote on demanti nan rapò dcpj a paske li a profane se leta sitron. Magalie Habitant ki pa konnen li. Majistra Rolin sa menm pwent pye l li pap met fè mak se ti rivyè l chita ebyen m panse ke se sak fè ke li menm li fè lèt la e soti e Salomon m panse ke gen de moun ki kòmanse ap kouri dèyè rapò dcpj a Salomon.
Bon e mwen sa m panse nan rapò sa, pou tout sa moun ap di konnen pa konnen an, e sa k fè m mal la se dcpj. Se dcpj, kòman dcpj fè yon rapò, yon non òm dafè nan rapò a, li fè ajoute non an, epi mete yon ti non, se yon kesyon de òm dafè. Bon koman pou moun on nèg ki nan sektè ekonomik lan di mi san dola wi nèg la pa pè li bay Jeff Canaan yon blende ki koute 200 a 300 mil dola ameriken e poutan e konsa li te kapab fè lekòl konsa te kapab kreye anplwa andan peyi a e la m di nèg yo mechan wi kòm ou konprann jodi a la nèg la nan sektè ekonomik lap voye lajan bay Jeff Canaan lap voye lajan bay plizyè baz. Kòman ou konprann jodi a la ou ap tande pwopann jimi lè moun ap di pwopann viktò se li mete savyen nan sal ye la apa rapò a sòti rapò a esplike kòman enben e pwopann viktò voye lajan dè milyon de goud bay chèf gang vwa santan men jodi a pou yal dcpj tou yo kite youri nan lari dcpj poukisa nenel cassy ap plenyen nan lari dcpj poukisa rose milaprès ti frè ap plenyen nan lari. Mèt nan konbat gang. Se nan konbat gang yo ta ou wè ansanm de moun sa yo, yo menm yap plede nan lari. Ou wè jodia la Hervé Fourcand, Rony Celestin, bon nou pa wè kote sa, paske depi nan depi nan gen kòb enben enben enben si nou pa site non òm dafè a jodia gen de moun ki nan polis la nou pa arete yo enben map map tou di arestasyon nou fè a se yon arestasyon e pa tezanmi enben se yon arestasyon paske moun nan li pa nan ekip nou ke nou aretel. Menm lè l gen de dosye lou sou do l, kòman w fè yon nou arete yon gwoup moun e gen yon lòt gwoup moun tou ki mechan deyò an? Lè w pran Youri, sa Youri fè nan Latibonit? Sa Youri fè nan Latibonit? Sa li fè nan Latibonit? Kounye a la e jodi a la, epi nou pran le plezi kounye a nou bliye sa. Lè timoun se moun Latibonit, moun sa vye pa ka viv. E kounya mwen ap mele dcpj kounya la oh gede lapon gede tete nou nèg kap voye zam andan peyi a kounya dcpj pa met baba pa baba yo kounya dcpj tou gwo lo mwen ap mele dcpj e rapò asasina jovenel moïse a ki gen on ekip on ekip bann non nèg ki nan sektè ekonomik lan kisa fè dcpj poko janm mete rapò sa deyò.

Non, je n'aime pas ce que tu mis, sa son wont li ye lòske nou aprann dcpj sòti on rapò kote gen yon nèg ki nan sektè ekonomik lan ki abitye bay gang Viv Ansanm mwayen, lajan, ba yo blende e voye dè milyon de goud ba yo epi jodi a la ankò non nèg sa li pa enkli nan rapò a e sa li vrèman deranje m e vrèman fè m mal, m panse ke dcpj nan semèn nan non nèg sa l'ap pran lari. Fòk tout moun konnen kiyès òm dafè sa, nèg ki nan sektè ekonomik lan, ki te bay Jeff Canaan kado machin blende sa. E m konnen lè yon machin blende koute prèske 200 a 300 mil dola meriken an Ayiti, kote e pou ki sa li bay te bay machin sa, ki travay Jeff Canaan te fè pou li, ki moun li te tiye, ki zòn li te kraze, ki òm dafè, ki biznis Jeff Canaan te boule, ki kote nèg yo te pran, li te kontan. Sa m bezwen konnen l. Fòk dcpj rive sou òm dafè sa, Jeff Waters. Wala, mwen menm sa m kapab ajoute, bon eske sa etone nou, non sa pa etone nou. Nou pa wè depi y ap pale de bandi, de gang, nou jann tande non Reginald Boulos site? Hein, nan dosye lanmò prezidan Jovenel Moïse la, nou pa wè son ekip divèsyon y ap fè, e son ekip non k ap site men w pa jann tande yo site Boulos, ou pa jann tande Dimitri Vorbe, menm dcpj a, menm dcpj sa ki fè rapò a, An oken moman èske w wè, menm pa aksidan, ou wè non Dimitri Vorbe site? Pandan ke ni mwen menm ni ou menm tout moun konnen se mesye sa yo ki dèyè lanmò Prezidan Jovenel dirèkteman. Hein? Ou pa janm tande bagay konsa? Ou pa, se youn nan rezon le fè ke nou di w ke fòk nou pran pouvwa, fòk nou mete seri de moun serye, fòk nou retire tout moun ki nan koripsyon anndan peyi an, kòmanse lè nou toujou di l gen anpil movè grenn anndan lapolis lan, e se tout kote. Teknikman dcpj kapab fè travay lan men etan done nèg sa yo se seri de mèsenè yo ye se seri de moun e menm jan militan mil goud la ap fè travay li men nèg sa yo se menm bagay la yap fè tou en yap fèl pou yon lòt montan men yn fwa de pli fòk nou pran pouvwa yon fason pou nou fè yon netwayaj total total total a tou lè nivo gen dè non ke mwen menm nou menm nou konnen yo pa jann sitel non sa yo ta di se dè dye. Se dè Dieu e n konn trè byen ke ti bandi sa yo se pou gwo towo sa y ap travay epi menm jan pnh